Tèt chaje. E dezyèm pwen nou gen pou n pale a. Ou tande gen anpil peyi nan mond lan, lepli souvan pa rapò a pwisans militè yo konn ap nwi kò yo pa rapò a yon lòt, anben nou bezwen fè nou konprann yon peyi sou kisa li kanpe l ka pale li ka bay li ka di tèt li l se pwisans militè. Sou ki kritè l kanpe ki fè l kapab di tèt li l se pwisans militè. Pandan n ap pale la prezidan Kore di Nò a gen pwoblèm wi misye ospitalize li sitiyasyon nan Sitiyasyon n mal. Misye ospitalize la. E konsa bay la ye. Hmm. Bon. Ou konnen ti apwòch Ayiti a, nou pa ka pa fè l. Lakay se lakay, peyi nou se peyi nou. Fò n pale de li. Paske m t ap tande entèvansyon premye minis lan. Nan entèvansyon misye fè a, misye montre w ke misye vle divize Ayisyen. On kesyon de Ayisyen lakay avèk Ayisyen deyò. Sètadi misye pa wè yo nan menm kòbèy, nan menm panye. Paske nan travè diskou misye a, misye di w konsa li pa t voye pèsòn an touris pou li. Tèt chaje. Li di si pou tounen lakay, degaje w, fè rezèvasyon dotè w, pandan se tan tout peyi fèmen. E li di w fò w fè yon rezèvasyon dotèl omwen 15 jou, li ba w 2 otèl de referans. E otèl sa yo lè m al fè rechèch sou yo, Se an dola yo sèvi, e pa ti otèl malere. E konsa ba la e la, ba la tèt chaje. E an plis misye pale de lekòl, de lekòl atravè gwoup WhatsApp. Gon jounalis ki poze l kesyon, de atravè ti moun ki yon ti jan elwaye yo, misye di li pa konn anyen. Se senpleman kon. Bon, diskou yo tèt chaje. Diskou yo tèt chaje, diskou yo tèt anba. Men, kan menm, ou konnen. E an plis tou atravè diskou lal tou l fè w santi ke de e kòmand li te plase. Kote pwodui ke l te. Yo te pran kòmand nan peyi chine. Marcène Mugène zanmi pam pa tande w dito non kòman sa ye fanmi an trè byen laba bon bò kote pa nou konnen nou la gras a Dye e kòmand ke l te plase an peyi Chine nan kòmand sa efondre sètadi ou konnen Nou pa gen yon amitye sere, m kapab di yon amitye komèsyal avèk peyi Chin. Sètadi ke si nou te fè yon kòmand laba, nou te, sètadi nou te gentan envesti. Si nou te envesti, e lajan gentan nan kès yo, pa vre? Anben si kòmand la efondre, sètadi nou pap jwenn machandiz la. Anben si nou pa jwenn machandiz la, sètadi nou vin. Nou vin bay lajan nou pa resevwa. An prensip se sa l ye. Konprann? Anben, sa vle di nou pa t gen materyèl sanitè pou nou kapab reponn avèk viris kowona. Anben, ti espwa nou te gen sou kòmand ke nou te fè a, nou pa jwenn li, sètadi nou toujou rete nan menm sitiyasyon an. E pandansetan, yap teste de twa grenn, de twa grenn yap teste a yo toujou jwenn ka ap ogmante. Nou te nan 47, nou pase de 57. E jodi a menm, li gen dwa plis ke 57 toujou. Se konsa l te ye. Konprann? Se konsa l ye. Se la ti bagay yo, yo move, bagay yo rèd. Konprann? E an plis, M pap vin la di n fason pou m kapab di konsa tèl peyi men efektif enjekte l genyen, men tèl efektif mwa l genyen, men tèl efektif trete l genyen. Sa a se pou fè pè. Men senpleman, meyè teknik, meyè prekosyon an se respekte prensip la di n fason pou w pa pase pami foul ki enfekte yo. Se sa l ye. Depi w ke w soti, w antre, prensip dijyèn nan ou konnen. Pou te bagay ki te nan pye w la ou te atravè ri atravè ri ou tap mache avèl toujou evite antre anndan kay la avèl konprann e answit lòske w antre toujou gen tandans bay tèt ou direksyon banyo a ke pral pran beny ou Wal chanje w konprann lesansyèl la se sal ye ou konprann ou vin antre nan sistèm desklavajis sanitè pito nou fèl se pwòpte nap chache e konsa l ye a nèl sa kap fèt fanmi yo trè byen m pa tande w ditou non konnen nou fè yon ti entèvansyon la pou nou pale de ti de yon ti sijè ou konprann prensip la e konsa l ye. E Nou konnen Gon yon bagay de Haïti nou paka pale l ankò Kote peyi a li pyeje a travè yon sistèm Kote pitit malere a pitit pòv la Sa di pitit pèp anba a Koman lap maltrete pa rapò a nèg ki reprezante nou yo koman yo gen yon kolòn din fason kap travay pou yo depi m di sa nou gentan konprann sa m vle di konprann e menm kolòn sa ke yo fòme a. Se lanmò k ap simaye nan mitan yo. Pase senpleman sa m ap di, jenès la ke ouvri je w, met entelijans ou atè, konprann lè pèp, lè nèg sa yo ame w, yo ame w pou simityè w. Se sa l ye. Paske se pa yon bon direksyon ke yo ba ou. Paske yo mete w travay pou yo, kou se yon eleman pyejan pou yo, yo menm ankò yo detwi ou. Se konsa yo fèl. Ok, an fèmen chapit sa. Kòm te di entèvansyon nou pap tèlman osi gran, pap tèlman pran pil tan, men m te vini pou m te fè yon ti apwòch sou prensip sanitè yo. E kounye a nou pral travèse nan faz Kòman yon peyi di li pozisyone l pa rapò la pwisans militè l pa rapò a yon lòt? Ou konn tande yon peyi ap bat kò l li prè pou l batay avèk yon lòt? Ki pozisyon ke l okipe a travè mond lan? Anben e ti e ti pale sa nou pral fè. Pa egzanp, nan zòn Mwayen Oryan yo, si m ta pran pa egzanp peyi sa a, m pral ba w efektif abitan li, kòb li envesti nan lame l, ou konprann? e nonb de materyèl kel genyen l kapab goumen anben se kritè sa yo ki fè w ki fè w yon peyi kap ki fè w konnen yon peyi kap li gran o pwendvi militè. N ap pran ezanp Arabi Sawoudit. Nou gen Arabi Sawoudit pa ezanp ki son peyi nan zòn dèyè a li li pa jwe. Konprann? Son peyi Li menm, zòn dèyè sa yo se zòn pwoblèm yo ye. Li se yon peyi li plase an 25 yèm pwisans militè. Li gen yon popilasyon pa egzanp

Aaron a fè de anviwon de 230 mil sòlda lame l. Se efektif sa l gen anndan lame l. Konprann? Pou bidjè li, pou kòb ke l envesti, pou remanbre, pou.

E ou konnen teknoloji a fò investi ladan. Mhm. Anbe ah, se kob sa li enjekte. Si wap gade cha ke l posede, nom de cha de konba ke l posede, li posede yon afè de 1062 cha de konba. Sa se map palo de Arabi Saoudit. Padan map fè konparezon de peyi an peyi, m pran de yon modèl, yon referans, Ou menm ki dwa pran plim ou, ou fè diferans, w ap wè sa sa vle di. Pou afè bato maritim ni, sa di bato de gè li, li gen 55 ki aktif, sètadi ki toujou an Lè m di w aktif ki an fonksyònman, an bon eta. Pou avyon de chas li, m ap pale w de Arabi Sawoudit, li gen 848 avyon de chas. Sa se avyon de chas, m ap pale w de Arabi Sawoudit. Li plase an, tout sa w wè m ap di w yo la, li plase an 25 yèm pozisyon. Son peyi li menm li pa jwe nan domèn militè l. Kon lòt peyi ankò nou konn tande nap pale peyi sa kèlkeswa peyi ki atake l li ka viktim paske l gen gwo materyèl li estrateji de konba l li vrèman bon li vrèman efikas peyi sa se Izrayèl. A men Izrayèl se yon peyi nan pwisans militè li, o nivo pwisans militè li, li pozisyone l an disetyèm pozisyon. Bidjè l, pou afè bidjè l, pou afè bidjè l, li envesti 19 milya pwen 6 milya de dola. Se sa ke l envesti. pou l striktire lame l, pou l posede materyèl li, pou l mete sistèm teknoloji l djanm. Li gen yon popilasyon de 8 milyon dabitan. Sa se Izrayèl. Pou sòlda l, pou efektif moun li gen nan lame l, yon afè de 615 mil solda pou afè cha de konba l li gen 2 mil 760 cha de konba avyon de chas li li yon efektif de 253 avyon de chas Bato li, bato soumaren li, li an af, li se 65. Ou ap wè gen de peyi, m pa site de pòt avyon pou yo. Paske genyen k pa genyen li. Anben, se konsa, Izrayèl. Li pozisyone l nan afè nan nivo pwisans militè. Konpe sa kap fèt mon konpè pam. Nou poze, map vin sou ou, map ba w Iran tou. Paske Iran yon ti peyi k bat kò, map vin sou ou, map ba ou l baz. Ou konnen nou la pou n fè rechèch pou ou. Anben se konsa. Anben peyi sa yo se sou.